Wè men yo men poukisa Stel Moïse yon kanal pase pa isi kanal sa menm virel fè isi eske n wè men nèg yo di patap travay la men nèg yo touye a nèg ki sanblem nan nèg ki sanble peyizan yo touyel poutèt ti pano solèy sa yo ki pote bay peyizan epi li Li fè kanalizasyon pou yo wouze jaden an. Men yo! Men poukisa yo touye Jojo? M pa konn si aprè 50 an, si se aprè 20 an, si aprè 100 an n ap gon prezidan tankou Jovenel Moïse. Men nou di sa ankò, peyizan yo di l, yo touye Jovenel Moïse ki se papa nou, men n ap tann manman nou. Sa k fè m di m ap tann manman m, se Martine Moïse ki konn zèv sa yo. Se Martine Moïse ki te konn mache ak Jovenel Moïse. Pou te moutre tout ti peyizan yo. Ede peyizan yo awoze jaden yo. Men tout se aparèy. Tout sa yo se aparèy pou kontwole jeneratris ki pou lage dlo a. Eske n wè? Eske n wè? Jodi a lè n touye Jovenel Moïse, se peyizan w touye. Se moun w touye. Se moun ki pi mal yo touye. Reginald Boulos nan Berchon Joyel, lè l fin touye l, l al kache Miami Florid. Dimitri Vorbe, lè nou fin touye Jovenel, l al kache Miami Florid. Don Kaka! Ki te di dènye 18 novanm pou Jovenel Moïse te wè. Vrèman vre, yo manje Jovenel Moïse. Dènye 18 novanm 2021 pou Jovenel Moïse wè. Li pa pran yon lòt 18 novanm sou latè. Se Don Kato ki te di l. Antonio Cheramy, alyas Don Kato, ki te di apati de 18 novanm 2020 an, Jovenel pa pran yon lòt 18 novanm sou latè beni. Yo manje Jovenel vrèman vre. Jodi a m vin montre nou. Min moutre nou sa Jovenel te vo pou nou. Min moutre nou travay Jovenel Moïse yo. Jodi a, travay Jovenel yo. Men yo, sa se zèv prezidan Jovenel Moïse yo. Men yo, eske nou wè? Sa yo lajan yo koute. Rale dlo rivyè a, lage l la, nan kanalizasyon, fè pridan, fè pridan. Eske nou wè? Men yo, men pou sa yo touye Jojo. Yo touye Jojo pou rèv peyizan yo. Pa rive abouti. Yo touye Jovenel Moïse. Pou peyizan pa jwenn manje nan asyèt li. Pou peyizan pa gen lajan nan pòch li. Jodi a, kòb ameriken k ap vale teren an. Se paske n pa kiltive latè wi. Men Jovenel te vle pwodiksyon nasyonal la avanse. Li te vle manyen pwodiksyon nasyonal la. Men pou sa yo touye Jovenel. Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, tout oligat yo met tèt yo ansanm a yon ti gwoup politisyen tradisyonèl y asasen Jovenel Moise.
Gen yo. Ou ap viv la e se ou menm ki ap siveye pa nou yo? Wi se mwen kap siveye pa nou. Gen 3 zan la depi map siveye pa nou. Agrikilti pa janm dim ni beni se tout jounen yap vini se bèl pawòl yap banm. Ok sa vle di menm prezidan jovenel moïse te fè te di pou yo fè lojman pou m dòmi yo pa janm fè anyen pou tèl kòm ap pale avèw gen kote map dòmi nan bout machin ok gen lakay mwen gen kote pou m dòmi nan bout machin sa pa fè sans pou mwen ok sa vle di yo pa janm di ni pi ni pa e jou ap kouri sak lajan pou m fonksyone sak rad pou m fonksyone sak soulye pou m fonksyone bon men mwen la nou 2 te la.

Prezidan k la kounya e pa fè kontinite. E rès kontinite sa yo pou yo ta fèt se kòman nou ka fè, kòman ou ka panse pou l ta fèt pou ka. Bon, pou pou kontinite ta fèt la, se tèt ansanm. Ok, men se te pou prezidan Ariel, se te pou PM Ariel ki la, nou pa wè anyen k ap mache. Anyen, anyen, anyen, anyen p ap mache. An di tout bagay ta mache, se bak tout bagay ap fèt sou prezidan Ariel la.
Alò Ariel se premye minis li e ou di prezidan. Bon, bon nou di se prezidan, se li k reskonsab prezidan Jovenel la, se li k. nan plas prezidan jovenel la pou nou menm se li menm pou ta fè tout bagay se bon se ok si li pa prezidan sa li di pa sak fèt la aktyèlman pa li kap pa pa prezidan ariel kap mennen la m pap di PM non m di prezidan ariel se li kap mennen la wa konprann Eske se pou eske se pa fawouche wap fawouche l non m pap fawouche se pa ariel ki prezidan la aktyèlman pou mwen menm paske se li se li kap fè sa li vle se li kap sa ariel di la se li k se li k pase. Ou pa konprann? Mwen menm m nonmen kòm prezidan mwen menm. Lè ou pa ta panse tou jan ke ou di sa l di se sa k ta pase a ou pa panse l ta sipoze di pou sistèm sa yo. Enben pou sistèm lan ta an fonksyon. Pase pèp la bon aktyèlman la yon ti lapli tonbe la men lè w wè lapli pa tonbe la tout jaden mouri. Epi men sistèm lan men dlo a ou pa konprann men solèy la. Se sa prezidan nou an te di wi Jovenel Moïse prezidan Jovenel Moïse se sa l te di l te di men solèy la men dlo a

Li pa gen volonte pou li an fonksyon. Si li te gen volonte, yo tap gentan an fonksyon. Ou pa konprann? Pase tout jada ap mouri, tout la ale nèt, se sa koze yo. Bon men depi prezidan mouri a tout kanpe. Menm si yon moun vin vizite pa gen anyen k serye. Se pa anyen k fè vre, se pa anyen k di vre kòm yon bon pawòl. Too, pa gen bagay sa menm. Sa vle di nou la a, n ap pase mizè sou kont prezidan Ariel, sou kont PM Ariel. Men si PM nan di adwat, sa adwat, si l di agoch, sa agoch. Bon, se li k antèt. N ap reziye nou. Lè la a, lè la a vle ak Bondye la di yon mo pou peyi Dayiti. Pase peyi a pa ka ret bloke, fò y mache. Bon, nou sitou pou nou menm ki vin la a, bon se yon ris. Se yon ris nou pran, kote nou pase. Se yon ris. Peyi a te lòk kounye a se pa lòk li lòk ankò kounye a li bloke li bloke
bloke li bloke e sou sou yon dènye mesaj tanpri tanpri.